Da hap like too. Defwa fòk nou konnen anpil aksyon nap poze ki enpòtans yo epi ki konsekans yo. Defwa n leve epi nou bliye si nap viv, si nou nan yon batay, si nan yon perpetuel fight. Defwa n bliye si nou toujou ap goumen pou nou make sure ke sa nap fè a nap fè l pou yon rezon e pou yon koz. E ke nou make sure ke nap fè sa nap fè a pou nou pou nou jwenn yon rezilta. Anpil moun leve epi yo di ok because m ka m ka take care of this, m ka take care of that and oubyen yon moun pwopoze yo pou yo fè this pou yo oubyen pou yo fè that pou yo, yo bliye si Se sou nan yon batay ki long, se nan yon batay ki ap mennen ou lwen, lwen, lwen, lwen, lwen. Men sa yo toujou bliye, se ke yo bese la gad, e pa le fè ke yo bese gad yo, e pi yo gen, they get unpredictable stuff coming over. Yo gen yon bagay ki enprediktlite.

anywhere and propose them you know what I'm gonna get it done for you you know what I'm gonna give you this I'm gonna give you that so by saying that they forget about the purpose of the fight by saying that they forget what they are doing they forget why they are doing it they forget why kisa ou t vin fè An pran egzanp ou gen pou ou gen pou ou gen pou w leve ou di ok ou gen ou set ou 3 4 bagay pou fè pandan jounen an epi gon moun ki va li di w you know what tèl bagay wap goumen pou fè a banm fè l pou ou ok kisa w fè ou bay vag ou dekole w ou bay ou retire kò w sou sa men gon bagay ou pa konnen.

be real like put it on the reality that's true because that's your mission that's your job to do it so pa kite pèsòn mache pou ou pa kite pèsòn fè aksyon poze yon aksyon pou ou pa kite pèsòn al eseye pa kite yo ede w yo ka ede w men pa pran èd yo a pou complete all your purpose pou complete like kòmsi tout sa w gen pou fè nèt. No. Make sure ou me ou make ou mete anprent ou nan sa w gen pou w fè a. Make sure ou mete ou mete fasèt paw la, ou mete epis paw la, ou mete seasoning paw la pou bal gou w vle a. Pase ke on moun ou ka wè 3, 4 moun on sèl kote y ap itilize menm menm engredyan pou yo fè on diri oubyen on di an pran egzanp on diri kole ak pwa wouj oubyen on diri kole ak pwa nwa. Epi yo chak soti avèk yon gou diferan. Yo chak soti avèk yon bagay diferan. Pase ke tou lè 3 moun sa yo, yo chak gen yon gou diferan. Yo chak gen yon test diferan. So it's the same thing about your vision. It's the same thing about your life. You have to put your own recipe in it. Pa pa kite, pa w kite pèsòn ap vin, ap vin ede w, oubyen ap vin ede w goumen, oubyen ap vin di konsa yo ka fè l pou ou. Ok? Paske lè yo fè l pou ou, ou vin pa gen valè sou sa w fè a. Lè yo fèl pou ou, ou vin sanse pa gen okenn aksyon, pa vin gen okenn fòs sou sa w fè. Ou pa ka di, ey sa se anprent pa m, ey sa se afè pa m, ey sa se mwen ki te fè l. E moun pa ka di w pou w defè l paske ou te gentan fè l. Men lè ou pa fè l, so yo di w, jan yo ba ou l lan se konsa w oblije pran l paske pou ou, ou pa konn fè l, se yo ki konn fè l. Alò, the consequences. So you have to understand You have to understand The meaning of action Poze aksyon pou tèt ou Aji pou tèt ou Batay pou tèt ou Jwenn rezilta ou pou tèt ou Paske lè yon moun ta sipoze fè yon bagay Epi ou pa fèl Pou al kitel pou yon lòt moun fèl Ou pèdi tout meaning nan Ou pèdi tout Kòmsi tout sa gen rapò a bagay la Ou pèdi tout long nan E menm jan wap pale la yon moun koupe paw la plip Ou bliye sa w ta pral di a. Ou a oblije al rekòmanse oubyen ap chache sa w tap di an pou ou ap redi l ankò. So it's the same thing about life. Don't lose your track, keep it up and keep going. So, moun ki gen, moun ki vle ede w la, moun ki vle poze aksyon avè w la, moun ki vle mete ou sou yon track la, kite l ede w, men pa kite l fè tout bagay pou ou. Ok? Paske si l kanpe nan wout li pa deside fè l, w ap disapwente. Si l kanpe nan wout, li pa kontinye fè l, ou pral vin santi kòmsi ou nan yon negative vibe. Si l kanpe nan wout, li pa kontinye fè l, ou pral santi kò ou imilye oubyen whatever sa li a, men pa bliye, chak sa ki gen pou fèt se paske ou sipoze gen mak ou ladan l. Ki fè dèfwa yon moun ki te fin di wi, chanje pawòl li an non, oubyen al, al e pwente l sou yon lòt bagay. Se paske si w pa gen mak ou ladan l.